Li jounalis, etsetera, toujou ap denonse lapolis nan zak briganday li, tou ap denonse lapolis nan zak vyolasyon lalwa l, tou ap konbat eksplwatasyon y ap fè de chofè taksi, jan y ap abize yo, etsetera. Resaman gen yon chofè taksi yo rele Lòm, dènye lè alò, dènye lè ke yon polisye nan Widmore rele Lòm, mete toutouni nan lari, bat, etsetera. Nou denonse sa, nou kritike sa. Bon, lapolis li menm? sètènman ki santi l deranje pa nos critiques, yo fè yon tantativ danlèvman, e nou pral lwen avè l. Se yon tantativ danlèvman paske menm komisè polis la, komisè Cetout, lè l rive devan komisè gouvènman an, y ap chèche l yo pa wè l. Li mawon, li ratibwaze. La kesyon nan menm pa ete diskite. Menm si te ta diskite, se yon tantativ danlèvman, men nou menm nan entelijans nou, nan finès nou, nou gentan alète kèk zanmi, e m dwe rekonèt dè zòm kòm Direktè Daniel Jean Charles, Kòm Brutus de Lona mesye sa yo, kòm direktè Jean Charles men nou kòm direktè Max Radyo Bye, nou tout jounalis ki la konfrè yo, nou dwe rekonèt ke solidarite nou kontribye anpil avèk obstak ki fèt a tantativ d'anlèvman sa. Lapolis di yo arete m, pa gen plent, pa gen rapò, pa gen anyen. Ou avèk komisè lan se anndan lap di w okenn rapò vin jwenn li. Kòman w arete m pandan ke pa gen enfraksyon, w arete m pa gen rapò, w arete m libere m m poko konn poukisa m arete l. M libere mwens ke 30 minit apre arestasyon m, m poko wè moun ki sa arete m jiska prezan. Men gen yon istwa de machin san plak ki san papye ki te anliy de kont, de kont. Apati de moman ke yon machin dedwane li san plak, li san papye, ou gen pou fè tout pwosesis yo. Komisè Cetoute ki komisè polis nan vil lan, genyen enspektè Tony ki se direktè sikilasyon, genyen direktè Walter Montas ki diskite avè m dènyèman ki se direktè OAVCT. Yo tout konnen machin mwen ap sikile san plak, san asirans, yo konn poukisa sa, yo konn poukisa sa e yo tout bay men leve pou machin nan sikile. Direktè Walter Montas bay men leve, tèlman vrè, rezon an senp sèke m son anplwaye leta, m travay leta pandan 1 an m pa touche, mwen pa ka gen enpo sou le revni. Se osi senp ke sa. Mentnan poum genyen pos loyete poum peye, fòm gen revni an, leta dwem, li pa peyem, mwen pote plent nan komisarya a, m pote plent nan avct, m pote plent nan DGI, yo tout dakò kem paka peye, tèlman vrè ke direktè avct rural fèm yon task resamman, misye dim bon yap etidye yon posiblite poum vin fè papye yo san peyem. Paske m paka peye, men sa pa gen okenn rapò avèk anlèvman an. Okenn rapò. Okenn rapò.
Men gen de enfòmasyon ki fè kwè tou gen de pozisyon w ap pran pa rapò a yon pati o detriman de lòt pati nan mikwo, nan emisyon dèyè yo. Erezman Kalo, kòm ou konnen, direktè Max la, konfrè m Nixon Beneus la nan Radyo Max, pou fè emisyon gen 8 mikwo kote m ap fè emisyon an. E chak jou nan emisyon m toujou di sa. Mikwo m ouvè pou tout moun. E m tou di otorite pa bezwen envitasyon pou vin nan emisyon m. Pa di otorite, depi se otorite ou vini lè ou vle, ou rele lè ou vle. Pa gen otorite isit ki ka di l te vin nan emisyon m pa t resevwa l. Komisè se tout lòt ki la, komisè e Dufresne. Okontrè se Charles m ap envite yo pa vle vini. Nou di yo gen de pwoblèm pou nou poze avèk lapolis la yo di a la. On moun pa ka gen yon machin nan komisarya a lè l vin pran li pa gen gaz ladan l. On moun pa ka gen yon machin nan komisarya a lè l vin pran yon moto li pa gen moto a. Kot moto pou tout lè gen polisye ap sikile. On bagay gon machin nan komisarya lè vin lèl bay n radyo anndan komisarya gen pyès kap pèdi nan machin se chan nap yo paka arete on moun li te gon kòb sou li epi yo pa konn kot kòb la fè telefòn li pèdi. Men kòman ou kalifye sa? Se vre ou pale de ou konsidere l kòm on anlèvman men èske ou pa santi gen èske gen nou ka melanje l avèk dosye politik oubyen se se pouvwa yap itilize twòp sou sèten sitwayen nan peyi an? Non ann dakò ann dakò mesye ann dakò e. Si la polis fè yon arestasyon ap gen rapò. Si la polis fè yon arestasyon bon kanmenm m panse ap gen yon dosye ki di arete entèl men poukisa y arete l. Komisè an gouvènman an la a men l la nan biwo l la a Talal sot di l tout lòt avoka ki te la di l y ap chèche la polis yo pa wè l. Donk y a pa eu d'arestasyon. Pou ki arestasyon selon lè veu de la lejislasion ayisyèn fòk gen enfraksyon. Premyèman yon machin kanpe devan biwo m. Kou mwen imajine machin tonbe devan biwo m, yon polisye parèt, polisye a di mwen, Oh, il y avait plusieurs udmo de Senmak, nèg ki te bat dènye lè yo. Ou imajine ke yon udmo parèt nan machin devan mwen, li mande kot mèt machin nan. Si la kesyon a ete poze kot mèt machin nan, se ke mèt li pa sou machin nan, kondikte a pa sou machin nan. Dezyèmman, lè m parèt yo di machin nan mal kanpe sou bò sa e sou lòt bò pou l kanpe. Mwen rele youn nan sekretè yo, m di pran kle machin nan pou mwen. Pou m start, pou m kanpe sou lòt bò, e sa w di m pou m fè? sans okenn fòm de rezistans. Pandan m fè sa, m stat, tout moun pran tanbou ap swiv. Tout chofè taksi ap swiv. M fè sa pou m stat, ou di m mesye kote papye machin yo? M di w men yo nan biwo m pral pran yo di m non piga m desann komisarya. Kou m rive nan komisarya ou di m kote papye yo kounye a? Il y a une tentative d'enlèvement.
Konbyen tan ou pase nan gadavi a?